Kisa ki TikTok la? Kote l sòti? Konbyen moun k ap itilize l? Èske l peye? Poukisa jounen jodi a Donald Trump entèdi TikTok Ozetazini menm jan avèk prezidan End lan ki entèdi TikTok an End? Nou pral reponn avèk tout kesyon sa yo nan videyo a. Byenveni avèk tout moun an jeneral sou chanèl Gao Official la. Siw nouvo pa bliye abone avèk chanèl la e anplis aktive ti klòch de notifikasyon pou pa pèdi kenn video. Siw renmen video a bay video a yon gwo tonton like. Pa bliye fè kòmantè pataje pou plis moun kapab wè video a e envite zanmiw fanmiw pou abone avèk chanèl la. Mèsi. Tiktok rekonèt egalman sou non Douwin. Yon non chinwa literalman ki vle di son vibran. Se yon aplikasyon miltimedya de iOS e Android pou kreye epi pataje videyo kout. Aplikasyon sa pèmèt ak moun k ap itilize l kreye videyo mizik de 3 a 15 segond e videyo de 30 a 60 segond. TikTok lanse an septanm 2016, Lachin pa ByteDance Ltd. Ki se yon sosyete teknoloji entènèt sino-amerikèn baze a Peken, kapital Lachin. Fonde an 2012 pa Chang Yiming. An 2017, TikTok rantre sou mache etranje a e an 2018 aplikasyon sa koumanse gen yon vag popilarite e menm ane sila an oktòb TikTok vin aplikasyon plis telechaje Ozetazini. Li te vin disponib nan 150 peyi e 75 lang e an jiyè 2018 TikTok te vin genyen 500 milyon moun k ap itilize l. Jounen jodi a gen tout kalite de moun k ap itilize TikTok. Granmoun, jèn, timoun. Sa vle di tout kalite moun ap itilize TikTok jounen jodi a. Pa gen yon disteksyon de koulè, de ras, de moun k ap itilize TikTok. Tout moun vle popilè sou TikTok, tout moun vle gen kòb sou TikTok menm jan a Facebook jounen jodi a, Youtube, e Instagram e tan dot rezo sosyal ki peye ankò. Poukisa jounen jodi a polemik sa, ke Donald Trump entèdi TikTok Ozetazini? Tout moun konnen Donald Trump kòm yon figi polemik. Lè ke li pa fè polemik ansanm avèk Kore di Nò, Larisi ou Iran e tan dot peyi, se ansanm avèk Lachin. Te gen yon polemik ke li te komanse ansanm avèk Lachin de Huawei, e iPhone. 2 telefòn sa yo. Nou konnen Huawei se pou la Chin e iPhone se pou Etazini. 2 mache komèsyal la ke plis telefòn Huawei vin ap vann jounen jodi a se sa k fè ke Donald Trump te antre an polemik ansanm avèk la Chin. Nou konnen ekonomikman la Chin se pwisans mondyal la. Jounen jodi a, Donald Trump vle fè konnen ke Lachin pa gen kredibilite pou l kreye yon aplikasyon konsa, paske selon li menm, se Lachin ki kreye kowonaviris lan, ki vin ak kowonaviris lan. Se la polemik sa li menm li vle fè konnen ke li parèt. Li menm ansanm avèk prezidan End lan, yo vle fè konnen ke Lachin se yo menm ki vini avèk kowonaviris lan. Etazini avèk End, Yo mete tèt yo ansanm pou yo entèdi aplikasyon sa nan peyi yo. Eske TikTok peye? Wi TikTok peye. Selon TikTok, moun ki plis popilè a e ki pi rich lan, li rele Lauren Gray. Li arive genyen 175 mil dola pa pòs. Chak videyo poste 175 mil dola. Tankou yon aktè ki rele Will Smith ki plase an 36 zièm pozisyon li arive genyen kant mil dola pa pos ki donk chak video poste 50 mil dola. Nan lòt video kap vini nou gen poun vini de moun ki plis popilè de 1 jiska 100. Sèlman se sa ke nou te kapab ba ou de tiktok. Selon ou menm, poukisa Donald Trump vini avèk polemik sa? Nou di ou mèsi dèske ou gade video a de koumansman jiska lafen, sa fè nou plezi. E pa bliye pataje video a, fè de kòmantè, fè reyaksyon, nap tann tout sa yo nan menw. E nou baw randevou pou yon lòt video ankò. Mèsi, babay.